Antouka nap tann wi. Sa se mesye Abraham, mesye a li menm li anki meday la. Mesye a ka fè yon gwo djòb, se pa sèlman e nan lakou chevalye, se chak kote mesye a pase. Mesye Beauvoir mwen abitye wè mesye avè felisitasyon. Mesye a ka fè yon gwo travay nan kesyon abit e mesye Beauvoir osi n abitye wè mesye sa. E se ti jèn sa ki ap vini li menm mesye Beauvoir felisitasyon wap ap fè yon gwo djòb jan li ti jèn sa kap vini avèk anpil batè mesye Petuel ki pase deja antouka la medam mesye e nou pa vòt rele aswè a la e nou pa rele yo chanpyon paske yo sot jwe yon ti final e yo chanpyon l. E yon twazyèm nou chanpyon kanmenm pwiske yo chanpyon yon pitit final sou gwo zaplodisman la fòmasyon Taliban de foutbòl medam mesye plaplapla e wi se moun Taliban yo la ki pral pran meday yo mesye ki travay pou sa yo goumen yo rive la e wi. Sa son prèv ke pa gen konba ki an ven. Wi. Antouka, mesye felisitasyon a vou. Yo ki fon good job, yo batay, yo soti la tèt haut nan chanpyona piske yo soti avèk yon meday. Yo pa soti lakay yo a 2 men, yo pa antre lakay yo a 2 men vid, yo tounen lakay yo avèk yon meday. Se sur ke gen moun ki ta renmen gen meday sa lakay yo mesye, nou mèt kwè m. Antouka se a felisite wi fòmasyon taliban li menm an ki fè tonbe AEE fòmasyon li menm an FC Roche a ba twa ba 3 gòl a zewo Wayne Domni a fè pa nou mesye a ki kanpe solid nèg Pò Sali nèg lakay mwen wi e e yap mande pou e Masseuse fòmasyon li menm an. Taliban monte tout staff lan kap medaye la se tout staff lan kap medaye problem problem antouka wi tout staff lan ki medaye Antouka medam mesye se de sa anpil bel imaj bon chabato TV kap klere nou e panse ke fòmasyon li menm taliban jwenn tout merit li fòmasyon chabato a pat two desevan pwiske yo rive nan peti final lan e yo ofri yon match spektakilè e se te tokè jan nou te wèl spektakilè lan. Se te 30 pou san de sa ke Asodia ka bay li te bay jodi an la. Imajine w sa m di si n a san pou san de nou menm. Gade 30 pou san de nou ki sa n bay. Sa m di a san pou san de nou menm. Coach ASR la w la, m panse ke w t ap pran nòt. E m panse ke samdi, n pral jwenn yon manman koze, yon match enòm, yon match epoustouflan nan lakou an. M panse ke moun yo p ap ka sipòte, p ap gen kote pou n met moun la. Asodia ka, Asosyasyon de Dyaspora de Chevalye, 2 zan edisyon chanpyona Mont Carmel. Tout moun la te avèk nou, e map avèk nou samdi e map toujou kontan avè nou. Si n ta menm avè n nan tout sa jòna lakay nou rele m nan 31 48 23 92. Bye bye tout moun a samdi si Dye vle DJ Mendy monte volum.

Bon sa ki chanpyon damou Carmel la ti mesye nou pa te ka twazyèm pou n ale avèk meday jòl nan e monte vin pran vlòt nou souple Asodiak li menm la fon travay klin, klè, nèt e presi travay la pwòp travay lan bèl antouka moun yo bèl chanpyona bèl plim poul la li menm li fè tout efò l pou l fè l bèl wè Chabato TV fè l pi bèl toujou antouka e n ap mande pou coach.

E konsa ap fèl tout kote mesye. E la e panse ke coach ekip lan e swa dirijan oubyen kaptenn nan youn nan moun yo ap gen wi reponn kèlke kesyon la mesye. E se sèten ke nap gen 2 mo poun di tou. M panse ke e.

Antouka se te kaptenn fòmasyon li menm Taliban ke n t ap tande e mesye a li menm li pale avèk anpil koutwazi, trè koutwa, trè leje, mesye a li menm li di mesye yo li swete ke lòt ane y ap fè mye e li swete nèg yo plis motivasyon pou chanpyona sila e antanke kapitèn mesye a li menm e m ta renmen w di m kijan w te viv eksperyans chanpyona Mont Carmel lan. Bon, eksperyans lan pase chak ane li pi long.

Chevalier se te kapitèn fòmasyon taliban ke te gen avèk nou Fenol anpil mèsi a la pwochèn antouka m panse ke ti Richemond an bon men misye ap gen 2 mo pou l di antanke dirijan fanatik ou devan w e piblik ou devan w e m panse ke ou gen 2 mo kan menm pou w di avèk moun ou yo e ou menm ki te dirijan ekip taliban. Tout tan ou te pase sou bann touch ekip lan, kòman ou te viv li, kòman sa te ye pou chanjman yo, pou fòmasyon, pou jwè, pou konpòteman, kòman ou te viv eksperyans sa?
E map di yon gwo bonswa a tout moun ki la. E non pam se Germain Polydor, m se youn nan manm ki fòme ekip Taliban.

vle, san lajan, avèk volonte yo pote jwe pou ekip la. E jodi a la se premyè patisipasyon nou e m espere lane pwochèn n a atenn dènye kadè la ki se final. E anvan ke nou resevwa anvlòp la, staff Taliban,

Wi mwen salye tout moun ki fè deplasman an pou vin asiste a match foutbòl sa e dabò mwen salye anplis federasyon federasyon ki pran inisyativ pou òganize chanpyona sa. Mwen menm mwen vle kesyon pa m mwen vle poze l avèk komite ki asosyab menm paske bon ou konnen se nòm yo ye tout nòm gen pa pafè ok. Men mwen m vle ane pwochèn pou yo korije anpil ti fay ki genyen ane sa paske ane pase se ba yo te trèt te te pi grandi yo te pi bèl m kwè menm yo menm fòk yo pran konsyans ke ane a gen anpil erè k fèt e m swete ane pwochèn ke yo aranje yo pou yo e korije tout ti erè ki pase pandan ane sa m pa gen twòp anyen pou m di mwen vle felisite tout jwè jwè taliban yo. Yo te reponn pozitif, sa k fè m fè apèl ak yo menm ki pote soutyen yo ki ede nou twazyèm chanpyona a. Mwen vle felisite ou menm kòm kwonikè ki fè anpil efò e m swete ke ou fè plis efò ankò pou avanse ok.
E mèsi anpil anvwala 2 dirijan ki reprezante valableman lè ekip. Antouka medam mesye se konsa ke nou tap tande dirijan e kapitèn fòmasyon li menm.

Vin vre vin bwòdè e met ti bagay nan pòch nou Vin chache yon mennaj sak poko gen mennaj Antouka grand final la se samdi Plim poul la li menm li ale Bye bye tout moun a samdi si Dye vle DJ Mendy Sèt fwa si se pou de vrè Monte volim nan. Rele tou rele frè tande tou ey rele frè pou nou nap tou bal flanbe sa la non se ke.